Madam mesye gen koze. Sonje ke gen dezi isyan nan emisyon maten deba. Gen anpil arestasyon ki pral fèt nan peyi a. Pa bliye mwen di n sa deja. Jovenel Moise pa genyen minustah. Kontrèman a ansyen prezidan yo ki se Joseph Michel Martelly, egalman le prezidan René Garcia Préval. Paske ou ka di nenpòt ki bagay sou Jovenel Moïse, men fò w ka ba l kredi sa. Donk l ap degaje l avèk lè mwayen di bò, li eseye mete yon lame sou pye men se poko sa. Yon lame a 700 moun pa menm ka batay la avèk yon gang. Lè fini, yon lame louko. Ok.

Petro karibe. Jovenel Moïse pa gen sa yo. Donk se goumen nap goumen. E jodi a peyi a rive nan kafou. Les ameriken santi yo responsab kelke pa.

les Américains le veulent et le désirent, ki se donke la kesyon des eleksyon, e pou ki a eleksyon madam mesye, sa k la a fò l rezoud, sa ki la a fò l rezoud, eben e nan faz la nou rive la wi, nou nan faz kote ke pwoblèm ki gen la ki se kesyon kidnapin, kesyon ensekirite a fò k li rezoud e fò k li rezoud pa nenpòt ki fason nan peyi Dayiti. Laissez-moi vous donner donc une information. Enfòmasyon! Gen 250 nèg la k ap prepare. Gen 250 nèg la k ap prepare. A rezon de 50 nèg pa ekip. Sa ba w egzakteman 5 ekip Pierre Martin Datoute. Ki gen ladan 2 tirè delit. dè nèg ki konn fè penetrasyon e moun ki ladann yo se dè polisye anndan lapolis nasyonal dayiti ranfòse pa dè enstriktè ou di mwens se sa fè kolonbyen vini ou ka jwenn dè kolonbyen nan ekip sa yo men genyen 250 nèg la madan mesye ki prèske la pral pran lari a enben ki sak pase. Nou te di isi a nan emisyon Maten Deba a, si n ap pale de kidnapin, ou pa ka pa pale de dwòg, ou pa ka pa pale de trafik dam tou non. Dam, wè.
Kidnapin yo pa fèt san zam. Men Maten la tou son pakej li ye. Ou ka menm rive pale de trafik imen tou, trafik dògàn. Wè. Paske se youn ki mache a lòt. Wè. Paske se nan moman ensekirite tout biznis fèt. Kriminalite. M gen yon zanmi m ki pale avè m avan yè. Izim nou konnen izim se son fanatik maten deba epi m di misye pa gen pwoblèm se kiyès li ye misye di m se entèl epi kounye a lè misye fin pale avèk zanmi an devan m epi misye di m Pierre Matela tout Josué Lexidor malerezman zanmi sa li fèk sou chèz woulant epi m di misye sak pase li di m monchè misye gen pwoblèm de ren misye fèk achte de ren pou yon milyon dola
Ah bon?
Nan peyi ya la ou byen? Ayisyen msye ye. Ok. Men msye ap viv lòt kote. Ah ok ok. Men msye fèk achte 2 ren mm-hmm. pou 1 milyon dola. Sesi di madanm mesye, si yon ren ka koute 1 milyon dola, nan sa nou gen la kòm vagabondaj nan peyi ya, kisa sa koute yon nèg li touye yon moun li pran ren li vann li pou l fè 1 milyon? Maintenant le reste li pral deside du reste paske gen karma, gen la nature, gen bagay Bondye. Èske w konprann sa? Non, moun sa yo pa konn nan bagay sa yo. Moun nan k tue a, moun nan k tue a, se pa li menm k ap fè milyon an. Se pa li k ap fè milyon an.
Non, non, li tue pou on moun. Pou on moun.
Konprann byen madam mesye.
Donk se menm jan tou, nou on gang, lè on chèf de gang pran on nèg li fizye l jiskaske l egzekite l, li koupe tèt li, li rache l ti moso pa ti moso, Si l vin jwenn yon dil kote ke fò l li touye yon moun pou l pran yon ren nan kò moun sa a pou l vann li pou yon milyon dola, daprè mwen menm li p ap fè l. Sa di ke lè w pale de kidnapin, ou pa ka pa pale de dwòg, ou pa ka pale de trafik dam, ou pa ka pa pale de trafik imen, dògàn imen. Ou pa kapab. Enben jodi a madam mesye se sa ki la a kòm sitiyasyon e la a ameriken yo gen jwèt nan men yo. Kisa bagay la ye? Mezanmi! Pral gon kouri nan peyi dayiti. Moun nou pata panse pa nan ba kòd la. Yo fè moun pè non rèk la. Moun yo kouri al kache non.
Moun nou pata panse. Gwo towo gwo pwason pral anba kòd. Chèf tou. Ni chèf isi ni chèf lòbò. Misye Louko ap pale yon bagay la. Kesyon ren an se yon bagay entèlektyèl li ye, yon gwo teknisyen. Mwen di w konsa moun. Sitou moun yo ka pran pou wen se moun k ap disparèt. M pral di w yon bagay. Ou tande istwa ke gen anpil moun ki disparèt nan peyi a. Jèn fanm, jèn, ti jèn. Ke yo jwenn, ki pa gen kè, ki pa gen ren, ki yo fè operasyon yo. Mètnan, moun ki pou pran ren an, se yon moun ki se yon teknisyen. Wi, wi, wi. Se yon medsen l ap ye. Se yon medsen de tout lè fason.
Ou wè sa m vle di w la wi?
Gen jan pou l. Mètnan, pou konsève ren an,

Gwo òganizasyon bay, gwo òganizasyon. Se sa mwen mwen di nou ke, sa ki la sou peyi Dayiti, dega kap fèt la sou peyi Dayiti madam mesye, mwa je me demand, kòman nou pral fè pou nou repare dega sa yo? Eske gen de moun la ki pa wè pi lwen ke pwent nen yo? Mwen menm nan maten deba, nou wè pi lwen. Dega sa yo kòman nou pral fè repare yo? Kite m ba nou enfòmasyon madam mesye, prepare n pou m ba nou enfòmasyon. Enfòmasyon!
Klòch!

par le FBI. E si Anèl pat kite prizon an, tande byen madam mesye, si Anèl Joseph pat kite prizon an, nan semèn sa yo la, nan mwa mas sa la, yo tap monte avèk Anèl Joseph pou la jije devan la jistis amerikèn, devan la jistis amerikèn.
e parètil ke misye te konn sa.
E misye te konnen. E. Se konplis sektè egalman okouran Pierre Martel Matout. Madam mesye, isi Mate Deba. Mate Deba, epi koch!
Anèl Joseph. Di mesye FBI yo paske gon kote k rive lè FBI ap kesyone ou byen di ye gon kote k rive lè w kòmanse kolabore ou vin zanmi a nèg yo. Mete w alèz.
Yo vin mete w alèz.
Se menm jan jodi a pandan m ap pale avè nou an la enfòmasyon. Se Mathieu hein. Si FBI poko pale a Babekyou se chans.
Oh.
Ah.
Ou di m nan kòman. Kote ou jwenn li.
Fasil. Ah tande mon frère. Fasil. Yo pa bezwen l vre? Non. Yo mande arete. Non relax non relax mon frère relax mon frère. Relax. Ba pa fè koz.
Slow down. E ba resi kom si nèg ki ap nan kay lòbèy ap pote boure ba yo sa. Non non non non non. An tan e lye. Ah tande mon frère.
Madame mesye si FBI pa nan pale avèk Babekyou se chans. E si Babekyou tou pap chache pale a FBI se chans. Konya ki sak pase? Anel Joseph pale bay FBI. Pele kwe kwe pele pe. Desi pa konon ti bay. Pele pe pe pele pe pe. Pele pe pe pele pe pe. Mon frère, ale di ke e Anel Joseph avan l kite prizon an, li di mesye FBI yo, Prese vit fè sa nap fè a paske an mas mwen menm map kite isi a. Madam mesye isi mate deba.
An ban nou enfòmasyon pou nou konnen. M byen kontan fondasyon je klere fè rapò l sou kesyon prizon. evazyon k te fèt nan prizon Kwadèboukè an. Kòm isi pa janm gen ankèt ki abouti, men m ta renmen pou gen yon ankèt ki pou ta mennen pou n al gade èske levazyon de Anèl Jozèf egalman de santèn de prizonye ki kite prizon an.
445 o total, selon la fondasyon Jekle.
Ke n te di isi a.
Yeah, 445. Nou te di isi a nan Maten Deba. Yeah. Gen plis ke 25 moun ki mouri paske mwen menm Louko Desir, mwen te pran machin mwen, m ale Kwadèboukè. Lè m rive devan prizon Kwadèboukè a, pou rad sal mwen wè devan prizon Kwadèboukè a, lè m pale a machann yo, yo di m Louko Desir, nou byen kontan ke w vin la a, sa w tande a pa sa l ye. 27 mò, 10 blese, selon Fondasyon Je Klere. Ok.
Sa w wè a pa sa l ye? M ta renmen gen yon ankèt k al mennen pou n al gade pou n wè èske pa t gen yon planifikasyon. Konbyen polisye ki t ap siveye nan jou a, ki konn abitye siveye, konbyen ki te la nan jou an? Ayayayy. Madam, mesye, fò n al mennen ankèt pou n al gade pou n wè èske pa t gen yon planifikasyon. Pou anal te kite prizon an. An al gade sa pou nou wè. Eske sèt evazyon la na pa ete komandite. Paske si anal pral monte etazini li pral pale devan blan. Donk moun ki te asanse avèl yo òkestre sa. E jiskaske li mouri nan lestè. Enben, ban m ba nou enfòmasyon ke n pa kapab verifye, men kòm maten deba nou nan tout lari a, zòrèy la atè a, gen rimè nan Latibonit ki fè kwè ke te gen yon valiz lajan ki t ap tann Anèl Machan Desalin avèk yon paspò ki gen viza sou li. Madam, mesye, isi. Maten deba! Men Anel Joseph avè deja parle Madame Mesye au FBI. Wè dosye Anel Joseph la an nou metel yon ti kote apa. Lè wè nou di w ke genyen arestasyon ki pral fèt nan peyi a. Dayè nou kòmanse wè yo. Kounye a nou ale sou kesyon arestasyon ki kòmanse fèt yo sou kesyon afè dwòg e kidnapin. Jire FBI arete Ti Piter avek ke Matye nan semen ki sot pase a la madan mesye nan peyi a. Enfomasyon map ba nou se ke ni Ti Piter ni Matye arete pou afe kidnapin. Si gen dwog nan kesyon an. N apral konnen l pi devan. Alò, non, depi gen diye, diye se dwòg, FBI lan se pou kidnaping. Vwala, trè byen. Ti Pitè li arete pou kidnaping. Kòrèk. E Matye li arete pou kesyon dwòg. Pou kesyon dwòg. A, w ap wè, yo chak ajan yo, yo separe l. Ok.
Ban m ba nou enfòmasyon. E pa tout nèg nan pouvwa ki ka di yo konn Matye. An gen sou li. Mathieu pa gen rapò a Jovenel Moïse. Li ka pètèt konn wèl kòm nèg Nòdès menm jan avèk li wi. Nan kanpay tout bagay. Non li pa gen pwoblèm mwen nan kanpay gon pakèt nèg mwen wè. Nan kanpay bay. Men map pale w de kesyon zanmitay. Kote fig. Zanmi al manje al nan. Jaden bannan. A tout èy nan chanpwèl tout kote ou wè bagay konsa bon ba sa. Jaden bannan.
Ok donk sa rete pou ou kapab detèmine l. Paske.

Ebyen kisa k pase?
Li gen enfòmasyon ke Matye pral. An out 2020, enfòmasyon vin jwenn Prezidan Jovenel Moïse ke Matye, yon sèten Matye. Mwen pa chèche, se sa m ta pral di paske si l pa zanmi l, kòman, poukisa yo enfòme l ke yon sitwayen ki nan dwòg pa egzanp, di yo vin arete w, pwosesis yo fèt, Prezidan pa dwe konnen. Kòm Nandès.

Li di li menm li pa responsab zak pèsòn moun nan peyi a.
Misye te gen yon diskou gon lè. Jan l pase l pase. Li te di sa wi. Gon lè li t ap pale. La repons di prezidan.
Selon sous pa nou an.
Wi.
Lè l fin aprann enfòmasyon yo, li di ke li menm li pa responsab zak pèsòn moun nan peyi a. E de fèt la nèt e la tout, moun nan palè nasyonal ka di sa, nan menm mwa a, prezidan entèdi pou Matye gen aksè nan palè. Li ka petèt vin antre a pa koneksyon pa li bagay konsa anba anba tab bagay konsa avèk lòt moun ke l abitye èske w la? Men depi Out 2020 Prezidan dela Repiblik la donk bay lòd pou misye pa pile pye l nan palè paske l te konn ap pote jisteman bannann bagay pou fè manje bagay konsa nan palè paske l ta li konn ap vann nan palè Madam Mesye Enben kisa k gen la daprè nou menm?

Ti Pete! Se te twazyèm chèf nan gang Anèl la nan Vilaj de Dye. Zanmi Matye.
Sa fè ou te pale la de On entèkoneksyon lè w pale de kestyon dròg, kidnaping,
trafik dam. Vwala. Wè, kòm si se sa. Egzakteman.
Zanmi Matye, swive mwen rega. Ti Pitè kidnape 2 ameriken. Men son nèg ki spesyalize l nan on pakèt kidnaping. Men se pa ti kidnaping piti ke Ti Pitè fè. Se de kidnaping kòmsi nèg la doublem atenta tout wap wè ke se moun menm ki di misye pretel. Epi gen youn nan ameriken ti pitè te kidnape yo Ebyen ki idantifye Matye ki tal nan baz la nan moman yo kidnapel la epi diskisyon sou lajan te fèt devan Matye. 19 milyon an?
Misye genlè ta patisipe nan diskisyon lajan tou. E se ameriken sa ki denonse misye. E se depi lè sa a blan yo kòmanse ap travay sou nèg yo. Men nap raple ke Mathieu li menm se yon nèg ki te an kontravansyon deja avèk la jistis amerikèn. Ki te echape l de moman de pwobasyon an. E pi ki antre an Ayiti. Li te gen yon manda entènasyonal dèyè l. Li te gen yon manda entènasyonal dèyè l. Vin jwenn ak kesyon sa a.

Tande, madam mesye, pral gon kouri nan peyi a! Enben, fòk mwen di n ke paralèlman, nou te di ici a nan Maten Deba, dayè le prezidan de la repiblik li di w li tout kote l pase, li pa vin ranse la li menm. Kèlkeswa moun ki sou wout Jovenel Moïse ou ta gen dosye avèk blan, blan ta gen dosye sou ou e ke blan vin mande w la, l ap deja livre w. Nenpòt moun. Kèlkeswa kondisyon. Menm si se papa l ki soti anba tè a ki leve. Nenpòt non moun ki ta site a. Kèlkeswa lapèsòn.
Kèlkeswa la pèsòn. Depi se blan ki vin mande pou ou la an Ayiti. Sof ke e pa li kap livre. Gen bagay ki te Non se siyen li kap deja. livre non li kap livre.
Gen bagay ki te siyen deja.
Tande yo pa ka Ou tande yo pa konprann? ka monte a okenn nèg la yo pa ka pase a okenn nèg la. Yap pase pa li menm Vwala yo pa kanmenm. yo pa ka pase pa okenn yo pa ka ale avè okenn moun la san yo pa pase pa prezidan. Men wi yap pase Ok gen fòm men gen de ok. akò ki siyen pou bay yo. Ki bay akò kisa?
Ebe Ba akò ou yo ou bon ka ou moun.
ka Men Albright, Madam Albright te siyen avèk al deja ou nan yo. Nou te siyen akò ak Etazini. Nou te dakòl. E pa premye nèg yap pran isi. Yo pran nèg isi deja plizyè fwa. Yo pran fanm tou isi plizyè fwa. Gen sa kale. E yap kontinye pran nèg. Yo ki tounen ki vin isi.
E lè nèg yo tounen, nèg yo frèt nèt kon mab. Ou wè nèg di ki Jovenel Moïse kòm prezidan jodi a. Ekoute, si ou te gen ti dosye kay blan, blan an mande pou ou. Donk nan semèn sa ou la, enben m pap baw manti, ou pa menm bezwen rele nan telefòn Grenn barik a soho se kape tèt dyab la m pa konnen se kape tèt dyab la ok men Jovenel Moïse ap bay ou li likide ou e sesi kèlkeswa la pèsonn Donk se apèl lap tann sèlman. Men Martine Moise ki se madanm Ou gentan ki se madanm ou gentan ale deja se apèl la sèlman lap tann. Deja kèlkeswa moun nan ok
kèlkeswa la pèsonn se sa l di madame mesye sou kesyon kidnapin nan sou kesyon dwòg trafik dam egalman trafik dògàn prepare nou Ou pral tande zen nan peyi a moun ke yo pral mare pratikman doken nan peyi dayiti. Mesye dan telman gen bòn fwa menm nonl sil ta site lap bay tèt li. N ekoute l ka bliye tou. Ka bliye vre. Ka bliye. Jiska e pou moutre w telman l gen bòn fwa wi. Li ka bliye l bay tèt li.

Popilasyon an pa kapab ankò. Wi, se kidnapin nan se ensekirite, se kesyon de sekirite peyi a. Peyi a pa kapab ankò.
Mètnen jiska prezan kiyès nou wè, nou wè ti lapli, nou wè se bougòy. Se sa yo k devan.
Epi wè ti malere sa yo.
Se sa yo k devan. Ase madam mesye, lè yon moun kidnape yon moun, lè yon nèg kidnape yon moun li mande l yon milyon dola. E de fè gen kidnapin ti lapli fè la, yo bay misye 300 mil, 400 mil dola, kòmsi tout kòb sa ret nan men misye, pou kont li. Menm si l gen de sòlda pou l peye, nèg ki gen manch kout yo l ka ba yo 50 dola, nèg ki gen manch long yo l ba yo 100 dola. Men tout lajan pa rete nan men ti lapli. Salut Anderson Archibald kap tande nou la.
Tout lajan rete nan men ti lapli. Metan sa pou nou siveye nan deba ke n gen maten an la. Jiska prezan Mathieu yo idantifye l tankou son moun ki ta pwòch pouvwa, ou dakò? E yo aretel avèk yon moun ke yo akize de kidnapin de près de près d'une ventèn de kidnapin. Konprann byen madam mesye. Li tap di anpil pou yo ta vin wè ke efektivman Mathieu ta nan kidnapin pou pouvwa wi. A wè. An nou etenn pou nou wè paske isi a e maten deba li ye. An nou etann pou nou wè. Paske se pa nou kap deside, se otorite yo, etranje, isit, se yo kap deside, nou menm nap analize, e nap di sa nou wè, sa nou konprann. Se klè. Paske sa wè kon moun kidnapin yo arete l. Wè. E moun nan yo arete ki ti pita se bon zanmi misye, patnè misye. E kon ameriken ki denonse misye. Madam mesye. Sa tap di anpil wi. Yo ta vin wè ke anfèt.

Se ke nasyon zini ke anbasad ameriken yo itilize zanmitay yo ak prezidan de la repiblik byen. Trè byen. Ok.
Paske gen prezidan de la repiblik nou te panse deja k tap yon seri de pwoblèm.
Trè byen, trè byen.
Men nou wè pa pa gen pwoblèm. Trè byen.
Ok.